Fèm sew poum rakonte l. Tèt chaje Marco.
Mezanmi Marco menm gwo sezisman ou konnen en bwiskeman gade pluie su nou ou tonbe fòme nan menm la Marco mè. Marco mwen fè kèm sote.

Relasyon seksyèl se yon bèl bagay, dayè se yon bagay nòmal, tout moun dwe konnen, tout moun fè l. E si se pa t sa, ni mwen ni ou, nou pa t ap egziste. Se paske manman nou, papa nou te antre nan relasyon seksyèl, epi yo fè nou, yo vin bay nou menm. Ou pa t atann sa, m konn se yon fiyèt, mwen gen yon ti gamine mwen genyen. Mwen sèlman pitit lan, se te konn kòman lavi an ye. Men fok fe lekol avel wi Marco. M pale avek li wi men ou konnen m pale avek li m pa konn si la tandem pask ou konn jeune fille d'aujourd'hui ti moun 2000 se ou pa tande moun ditou Marco men. Epa pou paw la Marco m oh pitit paw la bon janm konnen. Sa vle di ke Nòmalman, nou nou remake mwen di la seksyalite enfliyans de sèten faktè sosyo-kiltirèl. Ayiti a gen yon pakèt faktè nou kapab jwenn nan relasyon seksyèl. Men, konsa tou, gen dè konsekans. Ok? Dè konsekans, ki sa yo ye? Èske nou konprann? Sa vle di ke, nòmalman, li ta dwe. Pou yon moun antre nan relasyon seksyèl avèk yon lòt, yon gason antre nan relasyon seksyèl avèk yon fi, li ta dwe fè l aprè le maryaj, sela vle di ke li pwobab pou genyen danje pou yon moun marye epi antre nan relasyon seksyèl avè l. Ok, alò nou menm ki jèn konnen kounya se lagrann mòd, mesye yo dakò, yo pa.

Tann nou marye paske gen anpil konsekans e konsekans yo anpil yo trè dangerez alò panse ke kounye a mwen ase klè klas e sa ka rive e gen kesyon si gen kesyon nou toujou prè pou nou tande kesyon m konnen nou se klas ki renmen poze kesyon ok mwen la map tann kesyon yo nan klas la.

Pierre Louis di si yon moun ta renmen. Ok, sa se yon pwosesis tou kanmenm lè w itilize prezèvatif sa, sa ke nou rele kapòt la. Men, li pa garanti. A nenpòt kèl moman kapòt la ka pike, ou di mwen ankò ou pa janm konnen. Sa ki bon nan kapòt la se pou evite maladi seksyèlman transmisib yo. Men, li ta pi bon sa nou rele. Sa ap achte nan sa a di ke ou pa antre nan lapriyè avan maryaj la pi bon, paske li pi bon ou plis konn moun nan, lè sa a ou konnen si gen yon malè, yon aksidan ki tonbe, pa egzanp li a ansent avan an, ok, lè sa a ou konnen ke nou te gentan prè, men e si kounye a ou al antre nan relasyon sa a avèk yon fi, epi poko gen laj la, epi li ansent epi pa vle dezire, nou wè tout sa k ka rive, e sa k fè mwen di nou, mwen ankouraje nou

Mister Flo ou sa lal chita nan baz li mwen menm map chèche w mpa wè w. On fi map pale ansanm avèl pou m fè 2 zan map pale a fi sa aprè 2 zan sa fi sa resi vin reponn mwen m fè 1 an ankò m poko ka marye a vle di m fè 3 zan a fi sa m poko janm ka al nan relasyon ansanm avèl men pwoblèm pwoblèm mwen èske w panse pwofesè a te pase ti jèn sa èske w panse sa. Pwofesè a te fè tou granmoun monchè.

Dan, dan li ye frè. Yo men, bagay la chokan anpil wi vava. Yo, pa okipe yo de Gustave ak Bernard yo men. Nèg sa yo toujou ap pwopoz moralis yo kòm se ide pa yo t pi bon. Mwen m santi m pa ka nan sèk nèg sa yo ankò. Nèg sa yo fou menn. Nèg sa yo fou menn. An mwen ale la mwen, si yo te ka fè kòlè yo kite lekòl la li tap pi bon wi. Bon pwofesè sa vomye ke yo chanje l. Ou gen laj?
Mwen menm m pa renmen yo. Mwen pa rekonèt wè janm wèm antre nan sal filo a e sèl ouk zanmim nan sal filo a mka wè mwen pa wè sa ok e mka konprann se mwen zanmiw sèt men fòk ou renmen fòk ou gen mennaj ok poudayè lekòl lan pral fon fèt filozòf la mvle fòk ou akonpanye mwen menm tou poum akonpanye ok ou panse manmanm ap dakò. Kòm vin nan fèt filozòf e pandan m pa fè filo. W ap ba l pawòl se pa nan lekòl lan w ye sa w ap di konsa a. Sa gen lè sèl ou k ka pale ak mwen. Allo Mister Flo men
on nèg on ti dam nan nivo m nan men m renmen anpil m bay kòman pou m veye sou manzè a kiyès menm.

Yo, Mistè Flo, pandan nap pale de yo nap ri.
Mwen kanpe la, amen.